Bon, m ap salye tout moun ki pral gade videyo sa. Non pa m se Gemsly. E m te vle, m t ap gade yon deklarasyon yon jwè foutbòl ayisyen te fè sou paj Haiti Tempo a. Anpil moun, anpil moun wè deklarasyon an men, anpil moun ta ap opine. Men mwen menm, mwen te vle fè yon pwen sou sa. Kisa m vle di? Duken son son atakan anpil moun renmen. Mwen menm, mwen renmen misye anpil. Misye gen anpil talan. E kalite mwen renmen lakay misye, misye son jwè foutbòl. Lè l monte tèren an, tout moun ka wè sa. Li pa vin pèdi. Se gen l vin gen. Mwen renmen sa lakay yon jwè foutbòl. Misye gen talan. Li bay anpil gòl pou nou. Anpil moun renmen l. Mwen menm m trè fanatik Dukens. Men Dukens di konsa, li menm avèk, li panse se li menm avèk Manno Sanon ki se 2 pi gwo avansant peyi a. Bon, kòm anpil, anpil moun, anpil moun ap pale, gen moun ki pa kontan, gen sa ki kontan, gen sa ki dakò avè l, gen sa ki pa dakò. Mwen menm kòm yon ansyen jwè foutbòl ki konprann jwèt la, m vle di, m vle di kèk bagay. Sa m vle di a se ki sa? Mwen pa, mwen pa dakò avèk, mwen pa dakò avèk Nazon. Pou ki sa? M pa brale twò lwen. M brale tou prè misye a. Si misye pa t gen tan wè nèg sa yo. M panse M panse jounalis yo mye plase pase m. Yo ka voye kèk ti videyo pou misye. Pandan moman sa m panse l ap gen yon ti tan. Epi l ap gade videyo yo. E m panse l ap gen yon lòt bagay l ap di trè pwochènman lè l ap pale. M ap di misye, m ap di jounalis yo pou yo ta fè l wè videyo Elifen Kader. Li fè n gade. Anpil fwa nou pa renmen, nou pa renmen di verite. Nou toujou ap tann yon moun mouri pou nou pale de li. E sa k fè m pa pral lwen, m ap rete la. M ap di misye, mande kèk jounalis, m pa konnen.

Pou m pa rive site non plis moun toujou, men m ap di w yon dènye moun. E m pa ta dwe site non l non. Men m oblije site non l ba ou. Jounalis yo, fè misye wè ti kèk videyo sou jwè sa a pou mwen. Johnny Descollines. Lè m te piti, Johnny Descollines konn vin jwe avèk Violette Saint-Marc. Tankou sa m ap gade yo.

Bon, jounalis yo fè travay la pou mwen. E pwi, m t ap di Dukens, apre deklarasyon sa a misye fin fè a, l ap pèdi anpil fanatik. Rezon ki fè m di sa, paske Ayisyen pa renmen moun ki awogan. M ap pran yon ti egzanp pou misye. Kòm li fèt li fèt an frans gen kèk bagay li gen dwa pa konnen. Ayisyen pa renmen moun pa renmen moun ki awogan. E m ap pre egzanp papa nasyon an Jean Jacques Dessalines. M pa konnen fè manman w oubyen papa w eksplike w ki jan misye te mouri e aprè ki deklarasyon li te mouri. Bon, m ap fini avèk pwen sa. Pwen Nazon an m fini avè l. M te vle fè yon ti pale tou, tout moun ka remake ki mayo ki sou mwen la, mayo sa se mayo Meshak Jerome, yon jwè foutbòl m renmen anpil, m te fè U17 avè l, nou te ale nan koup di mond lan ansanm, m renmen jwè sa anpil, bon moun, se yon moun ki gen gran kè, si w byen a Meshak, Ou gen ou gen yon moun kew byen. Men chak Jérôme nan pwoblèm lap la avèw e lè sa bon lap la avèw. Li prè pou li edew nan tout sans. M renmen misye anpil. Son nèg ki trè saj. Men chak se pa yon nèg pa egzanp yon moun gon pwoblèm la, 2 moun gen yon pwoblèm pou konprann ou rele men chak pou konprann men chak bal vin voye dife. Bal vin met piman bagay pou chofe sa. Men chak ap chèche yon fason. pou l kalme tou 2 moun sa yo. Men chak anm, mwen menm konsèy m ka pote pou ou, m sot gade yon ti videyo talè a. Men chak, ou te konn ban m anpil konsèy. Mwen menm ti konsèy m ap ba w, retire kò w nan sòrèy la. Retire kò w, tanpri. Fè sa pou mwen. Pa bezwen konnen kisa lòt moun ap di M pa di w pou w retire videyo a, videyo w te poste a. Men Mechak retire kò l nan sware a. M pral di w poukisa mwen chwazi di w pou w retire kò w nan sware a. Ou di konsa, w ap pale pou w defann yon moun. Ou di konsa. E ou konnen moun sa depi 15 an. Men chak ki lè ou konnen yon moun? Ki lè ou konnen yon moun men chak? M pa kwè ou konn sa w ap di a. Se vre, m renmen w anpil, men la men chak non, m pa avè w. Retire kò w nan swa a. Yo pote yon akizasyon sou yon moun, m pa kwè ou mye plase pou defann moun sa. M panse moun sa gen ase de powè tankou pou l defann tèt li. E si l pa fè sa yo repwoche l la, pou l viv vi l nòmal. E pi, si sa yo repwoche l la se verite, Ke tout sa kap fèt yo fèt. Meshak zanmi m on moun gen anpil respè pou ou sèl sa m ka di w pale pou tèt ou. Bon pou jwè foutbòl tankou m konnen ki pral fè videyo pa egzanp gon jwè foutbòl gen plizyè m wè kap poste m gen nimewo yo yap poste nan whatsapp yo bagay Yap pale, yap defann. Pa gen pwoblèm. Ou ka defann yon moun. Pa gen pwoblèm avèk sa. Eske moun sa te konn defann ou? Lè moun sa te konn di ou a, eske moun sa respekte a li te konn di ou la? Men chak banm raple ou yon ti bagay. Pandan wap defann moun sa. An 2007. M pap bliye dat sa. Se te yon dimanch pak. Nou ta bral jwe. Seleksyon yu 17 la ta bral jwe fas avèk Salvadò. E pi m te la. M te gen yon katon joun nan premye match la fas avèk Honduras. M te gen yon lòt katon joun. Nan dezyèm match la fas avèk Meksik, m pa t ka, m pa t kapab jwe. Twazyèm match la, fas avèk Salvadò. Menm nan vestyè la mesye, m tris anpil. M ap gade nou ki pral jwe, tout sa nou te pale. Epi map gade mwen menm ki pa la pou goumen avèk nou. M pap la pou m defann tankou tout sa nou te pale yo. Epi m te yon ti jan tris. Epi tout moun tap pale. Tout moun ap pale avèk nou. Men moun sa mechan ou tap defann nan. M bral raple ou ki deklarasyon l te fè. Prezidan Dadou. Li te di kon sa, lè tout moun fin pale, nou pral rentre pou nan, nou pral rentre sou teren pou nan fè echofman apre sa pou match la komanse. Prezidan di kon sa. Li pa gen anpil bagay pou l di nou. Sèl sa l ap raple nou, nou rete 90 minit. Li di nou genyen 90 minit devan nou pou nou chanje mòd de vi nou. Tout moun konnen nan ki kondisyon nou t ap viv anndan ranch Kwadèboukè. Gon yon ti espas. Gon yon ti espas nou t ap viv. Lè gwo seleksyon an pa la, nou viv nòmal, tout moun, chanm a de, m te konn pataje chanm avèk Chalerol, tout moun. Men depi gwo seleksyon an vini sou Amelio, se ba yo, ba yo espas la, epi nou menm, gen yon, gen yon sal, kote yo fè yon pakèt ti kabann 2 etaj, yon sèl sal, yon gwo sal. Se la yo mete nou. Nou tout, nou te balon ti non lopital la. Men, te gen avantaj, on kote, on lot kote, li te gen dezavantaj. Ki avantaj li te gen? Le neg amelye yo ap rentre nan ranch lan, nou bal byen manje. Nou bal byen bwe. Paske amelye yo te egzije neg yo pou jwe pal yo gen bon tretman. Depi Abral vini kouran nan ranch lan. Jeneratris la pap janm etèn. Sa se te bon kote. Nap manje byen, nap bwè bon ji, bagay sa yo. Men nap mal dòmi tou pandan se tan. Sa vle di, m gen dwa pa gen dòmi la, m fon gwo bri. Tout lòt jwè foutbòl yo leve. Se konsa l te ye. An, se te la move kote a. Sa vle di, lè pa egzanp, nèg yo ale kounye a, nou pral pa byen manje jan nou t ap byen manje a, men n ap alèz. N ap gen ase espas nan ranch lan pou nou dòmi, pou nou ouvri kò nou, pou nou fè tout kalite bagay. Yeah. Enbyen kondisyon sa yo, prezidan te pwomèt nou ke yo pral chanje. Prezidan te di konsa, si nou arive jwenn kalifikasyon nou jodi a, chak moun, nou te vwayaje avèk 18 moun, li di chak moun sa yo la ap gen posibilite gen machin pa yo. Li te pran egzanp, nou te gen Shelson Dorlean ki t ap jwe nan Mirbalais, li di Shelson p ap bezwen al, al.

Al kofre kò yo tankou e kabrit, bagay sa yo pou yo rantre Mirebalais. Li te pran egzanp Charleroi, li di Charleroi, lè w ap kite Sen Mak pou rantre Pòtoprens, pou rantre nan ranch lan, w ap ka, w ap gen posiblite pou rantre sou machin pa w. E li te di yon pakèt lòt bagay ankò ke li te pwomèt nou. Men, m pa p bliye, li te di sa ka rive, nou gen dwa pa jwenn yon machin nèf, men chak nèg ap ka gen yon machin dezyèm men. Li pwomèt nou sa. El te di afè bagay rete nan ranch lan pou nou prepare pap gen bagay sa. Ti tan nap fè ayiti yo se nan otèl nap ye. Se nan otèl nap ye nou pap ret nan ranch lan ankò. Depi nou jwenn kalifikasyon sa. M pap ba nou manti kotem chita e lè sa m regrèt kem pap jwe match yo. Ti mesye yo 4 fwa plis motive. Premye mitan fini 2 a 0. Valdo Normil m kwè non. Fabien Vob, Chalerol Junior. Non, avan se te Valdo Normil, Chalerol Junior, padon. 2 a 0. Tout moun antre nan vestiè kontantman. Bagay nan ti mesye yo kenbe bagay. Prezidan an di konsa, Jan m sot pwomèt nou an, nou rete 45 minit pou nou chanje mòd de vi nou. Dezyèm mitan kòmanse, Fabien Vogue ba w 3 a 0. Tout moun kontan. Tout moun kontan. Nou kontan paske Prezidan pwomèt nou nou vi nou bral chanje. Nou pa bral dòmi nan marengwen nan rantcha ankò. Ebyen sak pase. Ayiti premye nan poul la. Onduras dezyèm. Nan otèl la, yo vin fon fèt pou ti mesye Onduras yo. Se te lakay yo tounwa a t ap fèt. Epi devan nou tout, epi yo pwomèt nèg sa yon pakèt bagay. Lekòl gratis, yo pa gen anyen pou yo peye. Nèg ki vle al lekòl, nèg ki vle kontinye tout sa y ap fè, bagay sa yo gratis. Ou prale nan inivèsite, ou pa gen pou w peye anyen. Ondiras, se sa yo te pwomèt nèg ondiryen yo. E anplis, yo te bay yo chak la yon chèk de 5000 dola ameriken. Kounye a nou menm nap tann. Lè nou ap rantre nan peyi nou, ki sa kap fèt? Ebyen kòman sa te ye? Tout gwo mesye yo, gwo dirijan yo, pap pap, yo pase pa Amerika, yo rantre Ayiti. E pi nou menm, nou te rete avèk staff nou an. E pi... Ki sa k te fèt? Lè a rive pou nou pou nou bay otèl la. M pa janm bliye bagay sa. Nou manje depi nan jodi nan midi epi nou gen vòl nan demen maten. E sesi fòk nou bay otèl la. Ki sa k te oblije fèt? Nou fin manje epi n ale. Yo fè nou ale nan nan nan èpòt lan epi e lè sa n ap konnen se nan demen nou gen vòl nan demen maten. Ya Se ti pil gwo pil tout nèg fè ap bay blag ap fè lè pou tan pase Ebyen lè w vin fatige w pa kapab ankò ki sa k te fèt Sa k ap pran anba chèz yo pran anba chèz yo Sa k ap pran sou chèz yo pran sou chèz yo Men nan foukou Moun ki abitye vwayaje yo ap konn sa m ap di a Andan èpòt la fè frèt. Ou gon ti mayo sou ou. Ti pantalon ou oblije met men w nan fouk ou epi. Ou bay dòmi an jèn yò fatige. Ou pa ka rete konsa. Bon. Apre sa. Nou rive Ayiti. Nou pran avyon rive Ayiti. Lè nou rive Haiti, yo fè bèl fèt pou nou, anpil bagay. Se te bèl bagay, bèl fèt. Kounye a, tout nèg ap tann sa yo te pwomèt yo. Ebyen pou moun ki vle konnen, federasyon pat gen yon dola li te ba yo non. Pat ba yo yon dola. A lepòk, se minis spò la ki te ba nou yon prim, prim de kalifikasyon. 4 mil dola ayisyen, 20 mil goud. ki te ba nou kòm prim de kalifikasyon. Enben se sa nou te resevwa pou tout tan. Pou tout tan nèt. E, wè, se sa nou te resevwa. 20 mil goud nou te resevwa, epi nan men minis, minis la. M pa bliye non l, Fritz Belizaire. M renmen w anpil. Paske w te renmen nou, w te konn ba nou bon tretman. E Wè, se te sa sa te ye. Sa se te nan U-17 lan, avan koup du mond. Pandan koup du mond la ap dewoule, Nap jwe, nap jwe byen. Te gen anpil ajan ap tcheke nou. Sa kap rele nan chanm mwen depi apre premye match la, rele m nan chanm mwen. Gen ki soti Lafrans, rele, pale avè m. E pi, nap kole de twa ti Fransè pou nou pale avèk li. Kounye a, gen yon nan ajan yo ki di m konsa, li pale avèk tout dirijan federasyon yo. Li di yo pa gen plan pou nou kite peyi a pou nou sòti. Men nou menm, nou tèlman kwè e ke tout dirijan nou yo gen tan di nou konsa, na ap, apre koup di mond la, nou tout nèt gen klèb. Sa misye ap di m yo, m pa twò ret sou yo. Misye fè m konprann. Li fè m ba l nimewo telefòn m t ap itilize Ayiti, li di konsa, Kòm ou pa kwè m, lè w rive ann Ayiti, pran paspò w la, epi n ap rete an kontak pou m ka voye yon lèt pou ou pou w ka al prezante anbasad de Frans. Men, pandan nou fin elimine, prezidan an pale avè nou ankò, li te pran kèk jwè, Mechack, Peterson Derivière, Charles Erol Junior, Peterson Joseph, Valdo Normil, Fabien Vob, Sincere Widner, mwen menm, Bitselot Jean Jacques, li pale avèk nou, Shelson Dorlean ki se te gadyen an, li di, Nou p ap fè yon mwa ann Ayiti. Plis tan nou ka fè, se de semèn. Paske, tout klèb yo ap fè tèt li cho. e ke nou pa prete. Ti tan n ap fè an Ayiti a, fè l rete prepare, kenbe kò nou, epi pou nou ka al jwenn klèb nou te gen pou n ale yo. Tout nèg kontan. Ebyen ou pa janm wè bagay sa. Bel promes sa ou pat janm wèl. Ou pat janm wèl. Ok. Bon m kite sa pase. 2010. Ou wè apre konbyen tan? Koup di mond fèt 2007. 2010. Koup di mond fèt 2010. Humm. Koup di mond fèt 2007 pardon. 2010. Lè sa m gen tan. Nan seleksyon A. Goudou goudou pase. Yo fè yon seleksyon ki ta prale ki ta prale ki ta prale jwe kèk ti match amikal bagay sa yo pou yo ka pou yo ka ede nou. Prezidan te di nou konsa nou te Mirbalè nan Miraj Otèl nou te fèmen. Prezidan te di konsa nou pase bagay yo pral chanje. Tout moun te di sak gen, yo te di ebyen pou sak pase nan peyi a, fifa, fifa voye yon kòb pou federasyon an ki se 1.5 milyon, li panse lap ka fè chak nèg kado yon machin nan kòb sa. Nou mèt tèt frèt, nou mèt tèt frèt, pa bay tèt nou pwoblèm, nou mèt al jwe tout ti match yo, lè nou tounen tout bagay ap fèt ok, kè kontan. Nou vwayaje, nou pase, nou pase Venezuela, nou jwe ti match amikal, anpil gran jwè te la, Christian Karembeu, yon pakèt gwo jwè. Nou jwe ti match amikal avè yo, Juan Pablo Sorin, ansyen jwè yo ki te konn jwe yo, yo fè ti match la epi yo ramase anpil kòb pou federasyon an tou sa. Aprè sa nou te gen pou n ale an Almay, ale an Almay. Nou fè, m kwè, prè de 15. Ad Sergio an Almay. Fè frèt. E pwi, y ap bay, y ap bay kòb. Y ap fè peyi a kado kòb. Y ap fè federasyon an kado kòb. E pwi, kote m bal konprann ke tout sa k ap di yo se te pawòl yo te ye, se lè anbasadè ayisyen an ki an Almay la, li voye kòb pou federasyon an, e li voye kòb tou pou yo bay jwè foutbòl yo apa. Jwè foutbòl pa resevwa on goud. Ebyen madanm, m pa konnen, madanm anbasadè a, nouvèl la rive nan zòrèy li. Nouvèl la rive nan zòrèy li. Kounye a, li di anbasadè a sa, men n ap vwayaje nan demen maten. Kounye a, anbasadè a. Sa fè l mal. Kounye a li voye madanm ni ba nou. Li di madanm ni konsa, li pa gen kòb kach lakay li a, ti sa l genyen an, bay chak nèg yo 100 ewo. Kounye a, yo oblije vin frape pòt la, tou piti, chak jwè, yo frape pòt ou, kokokou, tou piti, pou dirijan yo pa tande, pou dirijan yo pa wè sa k ap fèt la, pou yo bay 100 ewo a.

Kounya yo te bay kob la konsa. Epi n ale. Kounya pou m tounen sou Mechak, a ki kè pou gen pou wap defann yon moun konsa? Si moun nan inosan, ke tout bagay fèt, epi pou tout moun konnen moun nan te inosan, epi pou l soti nan sa l ye a. Men, si l koupab tou. Pou swivi yo fèt. Men m pa wè poukisa Mechak pou kanpe pou wap defann prezidan. M panse ou pa avoka. M panse prezidan gen ase de mwayen pou l pran gwo avoka e si l vle l ka menm pran avoka entènasyonal pou defann li. M pa wè poukisa ou oblije fè videyo. Epi tout jwè foutbòl kap fè videyo yo poukisa? Ki pral fè videyo yo map mande nou poukisa nou pral fè l? Poukisa? M ta renmen konnen. Di m poukisa. M pral fè yon ti parantèz tou piti la. Madoche Samuel. Lè m rantre nan Don Bosco, m wè Madoche nan ranch Kwadèboukè k ap jwe pou seleksyon U 17. Nèg sa a tèlman gen talan. M di, Gad! Gad yon jwè foutbòl mesye. M di lateral dwa sa a raple m Stéphane. M se raple m Roosevelt lè m te konn ap gad Roosevelt, Roosevelt Desir k ap jwe. M tèlman piti a gen talan. Ebyen sa k pase? Madoche foure tèt li yon kote l pa dwe foure tèt li sa k pase? Ou pa janm wè moun konsa. Byen fasil. Ebyen jwè foutbòl yo, ban m di nou yon ti bagay. Men kisa l ye? Nou menm ki konprann dirijan foutbòl renmen nou, m ap di nou manti. Mwen menm m konnen yon seri de dirijan, se chak lè ekip, ekip la ap resevwa pou yo peye sòl yo. Pou yo peye sòl yo, y ap peye sòl madanm yo e y ap peye sòl ti mennaj yo. Lè ekip foutbòl la resevwa, nan lajan nou an, nan lajan moun peye pou vin gade nou an. Nou pa ka touche byen, nou pa ka touche a lè. Men, pitit moun sa yo, mennaj, yo chaje mennaj, tout mennaj yo ap byen pase, sou tèt kòb nou an, e pa kòb travay yo. Fò nou konn reyalite sa yo. Pa bay tèt nou manti. Ou konn pou ki sa, ou konn ki sa yo sèvi, ki jan yo sèvi avèk nou jwè foutbòl an Ayiti yo. Yo konnen e malere nou ye. Yo konnen paran nou pa gen mwayen, enben yo sèvi avèk nou tankou yon sitwon. Kisa m vle di pa la? Ou se sitwon an, ou gen yon bagay yo bezwen, m pa konnen, swa pou yo fè ji avèk li, sa k nan ou a yo pran l. Yo koupe sitwon an, yo fin mete l kote y ap mete l la, yo jete l. Sa yo jete a, se ou menm jwè foutbòl. Lè yo fin pran ti sa k nan ou a, jou wè k nan ou a, yo bezwen an, lè yo fin pran l, yo pa gen anyen yo pral fè avè w. Yo jete w nan fatra. Poukisa w vle defann? Timoun ki gen talan k ap vin dèyè nou yo, menm jan avè m y ap fè? Menm jan avè m y ap pase? Menm jan avèk ou, sou 200 jwè youn kap sòti, Donald soti sou 200 moun, Jeff soti sou 200 moun, Tiga soti, e konsa lap ye, apre sa tout krèm yo rete la, gaspiye, sak gen chans viza w pa gentan fini ou gentan jete w pou vin leve bwat, e sa? M konn nan travay M konn nan travay gen zanmi ayisyen kap montre moun men gòl m te fè nan koup di mond yo di manti e pa mwen non si se mwen menm sa m pèdi la sa map fè la m pat dwe la a non. M panse se moman an ki rive. Pou jwè foutbòl yo sispann soufri, ke moman an rive ke yo fin soufri. E jwè foutbòl yo, m ap di nou sa, anpil nan nou gen, nou gen pitit an Ayiti. Yo gen viza? Non. Yo pa gen viza. Ban m pitit yon dirijan ki pa gen viza. Ban m youn sèlman, dirijan k ap travay nan federasyon yo oubyen ki gen klèb yo. Ban m youn. M vle nou site non youn ban mwen. Madanm yo ap gen viza, pitit yo ap gen viza, menm ti mennaj yo gen ap gen viza. Lè gen yon kouri pou yo soti. Men ou menm ou gen viza? Pitit ou ka frekante gwo lekòl? Men mwen menm, men ki desizyon m te pran. M te pran desizyon, m di ok, men sa k pase. M konprann sa k ap fèt la. Sèl bagay, pitit mwen pap vin, pap vin rete avèk pitit dirijan yo. Se konsa l ye. Moun nan li menm, li t ap dirije w mal, itilize w mal, epi sa k pase? Ou rete la, anba vant li. Ou fè pitit, li fè pitit. Pitit li ap toujou sou tèt pitit ou. E vre? E ba mwen menm. Tout pitit mwen nèt apa ameriken. Tout pitit mwen nèt paspò ameriken y ap gen. E sa m ka ofri yo? Tout nèt y ap gen paspò ameriken. Menm jan pitit yo gen paspò ameriken an, yo pa vle, yo pa vle sa pou nou. Enben, tout pitit pa m nèt ap gen paspò ameriken. E se si, ap fè bagay pou pitit mwen ap konjige vèb nètre, ap fè bagay pou pitit mwen ap di je sui ne an Ayiti, pa yon bagay konsa. Li pa p sa. Pitit mwen ap di w I was born, l ap di. En America. Saw mwen en America. Mpa bezwen konnen. Sa yo pa vle a, Eli ap wè. Ou menm si w vle, si w vle rete anba vant yo, yap itilize w, yap itilize pitit ou. M pral site kèk jwè la, gwo jwè foutbòl. Charleroi Junior, pitit li gen viza? Non. Li gen pitit an Ayiti. Vava, li gen yon bèl pitit fi nan men bale. Pitit ou gen viza? Non. Men pandan se tan, Gold Cup 2009, ou bay bèl gòl. Devan ki ekip? Etazini. Tout moun ap chofe, tout moun kontan. Ayiti fè 2 a 2. Sa k pase? Sa k gen apre? Ou oblije vin rete Etazini. Chèche yon kote ou vin leve bwat pou w ka ede yo. E vi nou sa? E sa nou chwazi pou tèt nou? Ebe ok. Kontinye defann. E pa defann nap defann. Kontinye defann. Nan 20 an, nan banm nouvel la. 10, 20 an. Mwen menm, janm te di nou an, mte fè video sa. Gon seri de bagay yon seri de moun pa konnen, sitou moun ki konn ap di poukisa w kite foutbòl, ou kite foutbòl twò bonè, jan m te renmen wè w k ap jwe. M pral ba nou yon ti yon ti bagay epi pou m fini. M kite Baltimore m ale nan Don Bosco. Ebyen gen yon dirijan nan Baltimore ki di se wè m ap wè jwè foutbòl gen viza ameriken wi. Poukisa? Jis paske m kite Baltimore m al jwe nan Don Bosco? Li di m gen yon sèl chans. poum gen viza ankò ki chans li ye fòm vin mandel padon kem pat dwe kite Baltimore kisa w ye nèg anlè a gran achitèk la w ye fòm al mandel padon padon pou kisa kisa w ye e ou k te banm talan an Bondye w ye ou pat banm talan. Nèg la di pou m al mande l padon. Ebyen kisa m te fè? M te al jwenn prezidan Don Bosco a, Fort Jean Baptiste. M pa di l sa k pase a. M di prezidan viza m fini, m bezwen renouvle l. M bezwen ale. Prezidan di, o kòman viza w fini an? A monchè, pa fè bagay konsa. Prezidan ban m 2 anvlòp. Yon anvlòp ki gen kòb ameriken ladan l, yon anvlòp ki gen kòb ayisyen, li di al mete sou kanè w. Al mete sou kanèw. Epi map baw yon lèt. Map rele Fenelus pou Fenelus baw yon lèt nan federasyon an. Epi pou ale prezante anbasad la. Ebyen sa te fèt konsa. Yo te banm yon viza 1 an. M te gen yon kontra a Don Bosco. M fin respekte kontra a. Epi mal fè wout mwen. Mande w padon pou kisa. Bondye w ye? Fòt Jean Baptiste mèsi paske w te kanpe pou w te ede m. Ou pa t kite yo fin avè m. Paske si m te rete, si m te rete lè sa a, pandan w wè l te di l la, l t ap fè l. Moun ki te di l la, l t ap fè l, li te gen pouvwa l te ka fè l vre. Rete w t ap Ret ou tap wè. Tout seleksyon kap fèt yo pa okipe w. Pandan se tan ou gen talan, moun ap rele anmwey poukisa yo pa ka rele entèl nan seleksyon an bagay. Wap fè tout kalite bagay. Yo pa okipe w. Yo pa gen tan pou ou. Valè jwè foutbòl yo fè kari yo fini mal. Nou bliye yo. Alexandre Boucicaut yo fè karyè l fini mal. Li te gen anpil match nan pye l. Li te ka jwe pou seleksyon nasyonal la. Men, depi ou gen twòp lespri, yo pa bezwen w, yo pap sèvi avè w. Ki lè sa m te wè ti mesye yo te fè yon mouvman, apre lè anmwe tout sou Facebook, m te di a bagay sa, li pral kanpe la, poukisa? Paske moun k ap fè l yo, se yon pakèt nèg ki pa konn kòb. Ki sa k pase? Chanpyona nasyonal pral ouvri, yo rele yo, yo ba w yon 2 mil goud, yo ba w yon 3 mil goud, yon 5 mil goud, li gen tan twòp kòb. Tout moun pran tèren. Ebyen m panse si moman an rive pou mizè pou mizè sa fini ke moman an rive jwè foutbòl ki pral fè videyo yo mesye fè respè nou fè respè nou e si gon nèg m konnen tankou m te ki te nan jenerasyon pa m nan. Wap fè video bagay pou di se pa si se pa sa pandan se tan w pa konn anyen. Map fè w vin pale avè m. Map fè yon video map poze w kesyon, map poze w kèk kesyon epi pou w di m non. Map poze w kèk kesyon ki konn ap pase nan foutbòl la epi pou w di m non. Sak pase jwè foutbòl ki gen talan yo, ki gen plis talan pase nou kap vini yo, kisa? Yo pa ka jwenn yon kontra pou yo pou yo jwe byen, pou yo pou yo itil fanmi yo. Se isit pou yo vini oubyen si yo pa gen lespri pou yo gentan met kò yo deyò pou yo pou yo vini Etazini pou yo vin leve bwat. Yo pa ka gen yon vi nòmal? Timoun k ap vin dèyè yo, si yo gen talan, ke yo fè kòb. Ke yo fè kòb. Bon kòb. Fò bagay sa fini afè bagay yo pa vle pou jwè football fè lajan fò bagay sa fini paske yap toujou bezwen w pou w la lè yo bezwen w wap jwe pou yo wap fè tout kalite bagay epi w pa janm ou pa janm alèz vre ou pa janm alèz anpil nan jwè nou wè kap jwe pou seleksyon nasyonal la la nou panse yo alèz non yo pa alèz sa kap jwe ayiti yo yo pa alèz m pa konn sa kap jwe aletranje yo sa kap jwe ayiti yo yo pa alèz. E mwen k di nou sa. Yo pa alèz. E mwen menm m tèlman konnen sa chak fwa m rantre Ayiti m gen kòb pou m ba yo. M toujou sèvi avè yo. Paske m konn valè yo, m pa janm kite tankou se yo menm ki pou vin tcheke m. M gentan chèche nimewo telefòn yo, rele yo, sa m ka fè. Epi, sa m ba yo a, e pa anyen l ka fè pou yo. M pa renmen bagay sa. Jwè foutbòl parèy mwen ki gen tout talan sa yo, m pa vle wè nèg sa yo ap soufri nan eta yo soufri yo menm. M pa vle sa. Paske mwen menm, n ap jwe avèk Lafrans. Mahamadou Sakho, tap jwe pou la Frans. Mahamadou Sakho anvan l te vin nan koup du mond la, li te gentan gen yon kontra 3 pwen 5 milyon euro. Sak pase? Nèg la Frans yo tap chèche entimide nou avèk misye. Se pa gen moun li tap jwe menm pòs avèk li nan ekip pa nou an, li ta sipoze pote soulye pou misye. Peterson Deriviere, moun ki konnen konnen sa map di a. Te gon lòt ki te rele M Villa. M Villa te fè te fè gran klèb. M kwè li te fè li te fè Lyon. Real Madrid te dèyè l. Men te gon lè li te li te santi li te gentan fè gwo seleksyon fransèz lan. Sa k pase? Te gon lè misye nan seleksyon jèn yo yo rele l. Misye te gentan misye te gentan tèlman sivèsta an Frans. Epi li pran ti mesye yo li pati avè l. Epi yo tou fini a karyè misye. M Villa te la. Ou konn sa antrenè a te rele m li te di m? Li di misye, okipe w de misye. M pa vle misye ban m gòl nan match la. Pandan w ap fè djòb pa w la, toujou okipe w de misye. Si misye fè gòl sou kont ou, sa k pase? Li te chaje talan. Nou te gen talan pa nou tou. Nou pa t jwe avè yo, yo te bat nou? Non. O kontrè, m te fè gòl yo te retire l. Tankou lè yon nèg w al Ayiti ou wè Elifen Kadè, ou kontan wè l? Ou kontan wè Elifen Kadè? Yon nèg ou te konn pran pou Bondye, lè w ap gade nèg se yon nèg ki te konn ba w. Yon nèg ou te konn ap swiv k ap fè yon seri de bagay, nèg a fè w anvi jwe foutbòl. Kounye a lwa la ayiti la ou kontan wè elifen? Nèg ki pral fè video yo mesye fè respè nou tande m pa di yon nèg pa fè video men di verite nan video nou e sa m ka di nou mèsi anpil.